soti sendomeng li te soti epi li te pandan lap gade video sè lora yo epi li renmen sè lora epi li rele sè lora li dil lap vin nan kwazad la epi li vin nan kwazad la se vre li te la li te la. Li te la, li te te la tap rann sèvis tou. Li te la, tap rann mwen pran dlo, tap rann mwen sèvis. Sa vle di se verite kap pale, fòk yo soti aklè. Epi, sak vin pase, epi lè kwazad la vin fini, sè Lora ale avèk jèn gason sa anlè kotel la. Li vin ale avèk li anlè kotel la kotel rete a. Bon, lè jèn gason an vin voye mesaj pou mwen, apre kelke, nan apre mwa lè m isit lan, lè m vini isit lan, epi pandan nan konvèzasyon menm m pa t ka pale avèk li byen lontan, epi li vin, m t ap chè, li te ban m telefòn li pou m te kontakte ansanm avè l, mwen pa t ka jwenn li. Malgre tout moun ki te nan Kwazadyo, mwen te gen, nou te gen telefòn tout, nou kontakte avèk yo tout. E sèl li menm avèk yon lòt sè ki t ap fè manje mwen site non an la ki pa t mwen pa t ko pale avèk yo. Kounye a lè m vin wè l vin rele mwen, m te byen kontan lè l rele m nan paske mwen te bezwen kominike ansanm avèk li. Anpalan de Atbyas la. Epi lè l kote anwo a kot sè Lora a. Epi, bon, li vin gen yon pwoblèm ki vin pase antre li menm avèk sè Lora. Ki sa k genyen? Se yon, yon vizyon. Yon vizyon ki fè, ki fè pwoblèm nan vin reprezante epi ki vin fè sè Lora vin fè l ale. Se yon, yon pwoblèm vizyon. Men se pwoblèm vizyon sa a tou. Nana te genyen ansanm avèk sè Lwa, paske m te la. Mwen te la, mwen te, mwen, tout bagay yo te retranche devan m, mwen konnen yo. Se pa yon bagay ke moun ap di m, mwen te la lè kwazad la, tout sa yo te pale. E se pwoblèm sa a tou, sè Nana wè, se vizyon pa l ki pou pase, vizyon pa l tou, fò vizyon pa l pase tou. Epi li pa sa sè Lora dil li pa tande avèk li fòl ka tande vizyon pal epi Bondye sè Lora vin mande pou Nana poul voye Nana ale ebyen se menm koz vizyon sa ki vin fè e Abias tou vin kapab kite kay vin fè sè Lora voyel ale se pote vizyon an vre. Epi, pandan sè Lora ap blame l, ap pale avèk li, epi li vin, li vin, vin, vin pa ka konprann, vin fache epi vin mande l, sè Lora vin fè l ale. Men li menm nan mesaj li te voye ban mwen yo, li di se li k mande sè Lora ki pou fè l ale. Se konsa mesaj la li te voye ban mwen yo, men se sè Lora ki te mande. Poul te ale li pa ka konprann sè Lora epi sè Lora mandel poul ale bal kòb poul ale ebyen li te vin voye mesaj sa yo ban mwen ebyen lèl te vin voye mesaj sa yo ban mwen apa rapò janm wèl te vrèman saj paske se li menm ki te pran tankou lèm nan lèm lèm lèm anndan lèm poko lèm an poko leve. nan chanm otèl kote kote kwayad la t ap fèt lan, e li toujou pot ti dlo pou mwen. Kounye a, sa te vin fè m sezi, sa te vin fè m etone atravè sa ke li te di, li te voye ban mwen nan mesaj yo. E pi, bon, mwen pa t, mwen pa t rele, mwen pa t ko rele Sè Lora pou m te di ki sa k pase antre li menm avèk Abyas. Sepandan ke mwen kòmanse li mesaj li yo, mwen kòmanse li ap esplike m li menm tou, L ap esplike m, men l ap, l ap tande mesaj yo, men sa k pase, men sa k pase. Epi mwen menm, pandan m ap voye mesaj ba li, m ap voye repons ba li, epi repons li a, repons m voye ba li a vin al tonbe, m vin voye l bay frè Amòs. Pandan m ap voye repons ba li. Epi frè Amòs voye di m, e bon, voye mesaj Abyas ban mwen.

Pataje. Pawòl vin ap pataje antre mwen menm ansanm avèk frè Amòs. Kounye-a, pandan n ap pataje pawòl konsa, epi bagay telefòn nan vin repete. Bagay telefòn nan vin repete, e sa k vin repete a, Mwen pat Mwen pat okouran de li kisal ye se nan mesaj Mwen voye bay lè lè lè lè lèm vin nan konvèzasyon ansanm avèk frè Amos epi frè a vin voye yon vòs ban mwen yon mesaj ban mwen li dim ke e lap pale de sè Lora. Men sa, men sa, men kòman, men sa ke sè Lora te di l, lè l ta, sè Lora t ap pale avèk li a, men se blame sè Lora ap blame l pou di konsa ke mwen te gentan di w m ap ede w achte yon telefòn, ou di kite kòb la pou mwen pou ka, pou m kapab lè, lè, lè lè kwazad la fini m ap rann nan men w pou Kapab pou m ka achte telefòn nan kounye a ou vin kanpe bò kote sèvant lan ou di konsa ke sèvant lan mande w kont èske w rele mennaj ou ou di l ou pa gen telefòn se sou mansonj ou kanpe se sa sè Lora ap di avèk frè Amòs ki kòm yon pou l ap blame l epi sè frè Amòs li menm. Li di m, kounye a nan mesaj li vin voye ban mwen men se konsa se konsa bagay la ye, kounye a li vin ap esplike mwen men kisa k te pase aprè aprè aprè m lè m te lè m te lonje lè m te ba l telefòn nan men kisa men kòman sèvant lan pale ansanm avèk li men sa k pase men sa k pase men kijan sèvant lan te pale ansanm avèk li e jiskaske sèvant lan di konsa ke li pa li pat menm rekonèt mwen epi l al L al antre sou mwen, li menm ansanm avèk sè Nana, l al antre sou mwen. Mwen menm, ki te nan, ki te kite kòlè, menm moman mwen fin tande mesaj la, menm moman m fin tande mesaj la, mwen pa rele sè Lora pou m te di sè Lora ke, ki sa w, e pou w di, ki sa w di avèk Amòs, e pou w di Amòs, an, Ou te di, ou pa, ou di Amòs konsa ke, ou pa menm rekonèt mwen menm, li pa t menm rekonèt mwen, epi li gen tan kouri antre sou mwen jiskaske pou l vin pran telefòn nan men m. Lè m vin tande mesaj sa a frè Amòs voye ban mwen an, sa te choke m, paske mwen di si m antre nan yon kwazad, mwen vin nan yon kwazad, se sèl Lora ki. Bondye bay Selo a òganize yon kwazad ki te mande 10 moun nan chak depatman, 10 dyaspora. Si m leve men m anlè bay Bondye, m di Bondye, pou Bondye voye m nan kwazad la, m pa ka m pa ka rispèk avèk sa ke frè Amòs di m nan. Kounye a mwen menm ki mal, ki pa jije byen, mwen pa mwen pa mande kont, mwen pa rele Selo a pou m di Selo a men frè Amòs voye yon mesaj ban mwen nan kominikasyon mwen genyen ansanm avèk li de bagay Abyas la k ap pataje ansanm ni men sa ke m te di avèk li e e men sa ke l voye di m mwen pa mwen pa mwen pa mwen pa jije mwen pa rele sè Lora pou m di sè Lora èske sa k sa m tande èske se vwe mwen jis lage de pwopo sa m di yo te fè m peye chè. Ebyen pandan m chita nan travay mwen e m ap manje yo te ban m 10 minit brek. Non se pa 10 minit non mwen yo te ban m 15 minit brek mwen t ap manje. Kounye a menm moman m ap manje nan kwa nan nan kafeterya nan travay la epi map tande mesaj la nan telefòn mwen an lè map tande mesaj lan epi m vin tande avèk sa w wè m repete a la kote sè Lora frè Amòs voye ban mwen di konsa ke sè Lora di li pat menm te rekonèt mwen menm li antre sou mwen La li rantre sou mwen li pa menm konnen m nan, kounye a lè m fin tande pawòl sa a epi mwen repete bagay ki te dwòl san ke m pa jije. Mwen te repete bagay ki te dwòl. Sa m te repete yo men kisa yo ye. Mwen te repete mwen regrèt Mwen repete mwen regrèt mwen te depanse kòb mwen m ta al nan kwazad sa. Se kounya map vin chanje sa bon sa pat gentan di avèk sèvant lan mwen mwen kounya mwen vin chanje l mwen di ankò si sè Lora ka di an kote w te rekonèt mwen pou w gentan antre sou mwen an jiskaske pou w al pran telefòn nan men m sa se frè Amos map di sa nan vwa nan mesaj lan m di ebyen. Sèl ou a te ka vann mwen tou nan pòtoprens kounya m di lè m di se nan ebyen m te panse se nan bagay bondye m te vini m di ebyen kwazad la pat kwazad m di kwazad la m te panse se kwazad bondye se moun bondye l te ye m di pat nan bann se pat nan nan bann rara m te vini se pat nan nan bann madigra m te ale se nan kwazad ke sèlo bondye te bay sèlora fè ke li te anonse li bezwen 10. 10 moun nan chak sektè epi poul di sa mwen desi mwen te di sa epi pandan mwen fin repete mo sa se konsa se konsa mwen te santi mwen pat alèz pat alèz la ki sal te ye se santi m santi nan mwen menm epi menm moman m fin dil la epi m santi se kòmsi se yon moun ki efekte.